M t ap ekri yon atik ki titre konsa, Guerrier, Docteur Garry Conille sur les traces du Docteur Ariel Henry. Se sa k pase. M di, si w gade jan Garry Conille demare la, li pa twò diferan non de jan Ariel te demare Guerrier an 2021, aprè byen sur enstalasyon l kòm premye minis kèlke semèn oubyen kèlke jou aprè lanmò Jovenel Moïse Guerrier. Misye di m kòman? M di misye, pa gen anyen Doktè Conille anonse depi lè l fin pran fonksyon ofisyèlman kòm premye minis ke Ariel Henry pa t anonse deja non Guerrier. Pètèt Se de pèsonaj diferan, ou konprann, yo kapab soti nan de ekòl de panse ou byen politik diferan, yo ka itilize de lòt langaj, ou byen eleman langaj yo ka chanje, men o fon, se menm bagay yo. Ou sonje, m te di w sa klèman, Guerrier, Lè Doktè Ariel Henry ap pwononse diskou l anba a, lè sa Primati yo te sou Bisantnè la, m te menm mete de men nan tèt pou m di, o men sa s on Premye Minis k ap prezante politik jeneral li devan Palman. Sa s on Premye Minis ki chwazi, se kòmsi bagay yo te ap fèt nòmal. Lè m di ap fèt nòmal, sa vle di gon Prezidan de la Repiblik, gon Palman, tout enstitisyon yo kanpe. M pat wè ke son Ariel Henry ki te vini ki te konsyan ke gon yon vid avèk lanmò prezidan, gon yon sitiyasyon ki te vin konplike avèk lanmò prezidan e ki dwe reyini tout fòs viv yo o pli vit pou pèmèt ke peyi a retounen. sou lòd enstitisyonèl oubyen nan lòd demokratik Guerrier. Se pa sa n te wè. Nou wè se yon Ariel k ap fè pwomès, li pral fè sila, li pral fè sesi, li pral redrese ekonomi, li pral dis, li pral dat, li pral met sekirite a goch, li pral met sekirite a dwat. Men se menm bagay yo ye. Garry Conille vin la l ap fè. Lè mesye Conille vin la Guerrier te sèl. Li anonse ke onivo de son gouvèneman, yo pral aplike yon politik dosterite. Ariel te di l tou wi. Ariel te di moun pa gen dwa depanse lajan, pa gen dwa dis, pa gen dat. Ariel te di sa wi Guerrier. Ou gen bòn memwa w ap sonje. Ariel te di ke li menm pa gen de nouvo nominasyon, de nouvo sesi, de nouvo. Ariel te di sa wi. Ariel te soti sikilè l li di yon minis pa gen dwa deplase, ou konprann, san l pa kapab jistifye vwayaj li a letranje. Ariel te di l tou wi. Kidonk sa w ap fè m konprann la. Rien de nouveau sous le soleil. M pa konn si nou konprann. E se pa pou san rezon ke nou pat ditou kleman anvè Mesye Conille avèk sèt pli de pwomès nou te di si gon bagay ke la Repiblik ap tann jodi a se son dè zaksyon konkrèt paske pou pwomès se pa ni de ni twa nou tande deja genyen dè pwomès a nan pli fini. Pwomès devan, pwomès agoch, pwomès sou kote, pwomès dèyè. Kòm nou fè tout tan nou n ap tande pawòl, eben n te di nenpòt ekip ki vin la, ke l te koni, li te gen dwa nenpòt lòt premye minis, li te gen dwa nenpòt lòt moun nan plas konseye k la yo jodi a o nivo di cpt. Men nou te klè ke nou pa ka pase tan nan pran pawòl ankò paske nou tèlman pran pawòl nou soule. Se sa m te di. E m kenbe w. M pa konn si w konprann. Nou soule! Ou sonje Ariel fè plizyè deklarasyon, plizyè twit sou kesyon Matisan? Guerrier, Jiskaske se vag Ariel bay, tèlman Ariel anonse moun Matisan pral lib. Pral lib.
Tèlman Ariel anonse moun ke leta pral reprann kontwòl Matisan. Men jiskaske Ariel ale Guerrier Dieuseul se mawon wi, Ariel mawon Matisan ak tout ekip li. Okontrè, Matisan vin pran chè. Petèt lè Ariel t ap plede fè deklarasyon agoch adwat tankou se moun ki te gen dyare vèbal la, lè sa a Fontamara potko nan nivo sa a, lè sa a Maryani potko egziste, lè sa a potko gen Gresye, Elie Dussel. E lè Ariel fèk monte menm Kanaran potko nan nivo sa a non. Potko nan nivo sa a. 400 mawozo t ap frape men 400 mawozo potko pran le laj konsa. Pa konn si w konprann mwen byen. Pa mande m pou Vitelòm ki vin pran tout fòs li pandan peryòd Ariel Henry a. E chak fwa Ariel anonse ke gen de dispozisyon ki pral pran sou le plan sekiritè, chak fwa Ariel anonse yon ansanm de mezi ke gouvèneman pral pran, ebyen sitiyasyon vin pi mal wi. Ou pa wè w sou wout pou w asiste a yon bagay konsa avèk mesye Garry Conille? M pral ba w egzanp ki senp. Apa Garry Conille di konsa l pral pran kontwòl peyi a, kay pa kay, katye pa katye, vil pa vil. Kisa w ap fè? Se gang yo wi ki pran kontwòl peyi a la oubyen k ap pran kontwòl peyi a komisarya pa komisarya. Off mic, m t ap fè yon echanj avèk Grégory Lubin. O kontrè, m felisite Greg pou entelijans li. Greg di yon bagay ki fè sans Guerrier. Premye minis lan li menm t anonse l pral pran kontwòl peyi a kay pa kay, katye pa katye, e vil pa vil, komin pa komin. Ebyen, lè yon gwoup gang, yon gwoup ame se kontwòl. on komisarya li pran anndan on komin Guerrier tou sèl. Se tout komin nan l pran. Wi. Poko gen li menm li pa nan pèdi tan nan pran kontwòl kay pa kay, nan pran kontwòl e e e katye pa katye. Le fèt ke l pran komisarya Guerrier tou sèl, li vle di l pran kontwòl komin nan. Paske si w vle se polisye yo ki kanmenm e prensipal aktè ki dwe asire yo ke gen sekirite, pa vre? Wi. Ou fè represyon, menm jan tou ou fè prevansyon. Se. Bò kote lòt otorite, notamman o nivo de la meri. Men lè w genyen de bandi ki rive nan yon seri de komin, epi ki sa k prensipal sib yo? Se son lè komisarya, se son lè meri, oubyen dot enfrastrikti piblik denpòtans, yo ye tou sèl. Yo menm yo pa nan katye pa katye, kay pa kay avè w non. Yo pa nan jwèt. Yo tou fon sèl kout kle. Se le menm senaryo pou la komin de gresye Guerrier Dieuseul nèg yo pran kontrol komisarya malgre la polis anonse sesi anonse sela blag blag jiska minit nap pale la gresye sou kontrol bandi ame e nèg yo fèmen gresye Guerrier Dieuseul. Nèg yo fèmen gresye, lè m ap pale de nèg yo, m ap pale de nèg ak zam yo. Yo fèmen gresye, gèrye. Donk sa vle di ki sa? Si w ap fè wout la la, avèk tout risk ke sa gen ladan l, men se transbòde pou fè. Dan le ka kontrè, se avyon, m wè Covington t ap di sa yè nan Covington an dirèk oubyen Opinion de Cov, se avyon, pwobableman l te fè eksperyans lan wikenn pase, se avyon w oblije pran, gèrye, pou w ale dan le sid. Epi apre sa si w pral nan nip ou oblije pran machin pou monte nan nip. M pa konn si w konprann Guerrier. Donk se sa. Donk a chak fwa otorite yo anonse yon bagay, e sa k fè m di w se prèske menm senaryo Ariel la. Gon moman ki te rive yo te di Ariel pa bezwen pale nan peyi a non. Enben nou prèske rive nan yon sitiyasyon konsa pou n di mesye kounye a tout ekip yo, yo bat silans. Jis travay. Jis travay ou byen fè sa w ap fè a petèt ke rezilta yo a pale. Paske a chak fwa nèg yo pale, ou santi ke bandi yo yo menm, kòlè yo monte yo, epi yo frape pye yo atè. A chak fwa gen de zanons ki fèt, ou menm kòm senp sitwayen ou di bon ou pral soulaje, ou wè se le kontrè, se lefè envès ki fèt Guerrier Dieuseul. Gad yon eta durjans sekuritè ki deklare sou rejyon metropolitèn nan ansanm avèk

On a l'impression que se bandi yo ki te deklare eta d'urgence sou peyi a. E se yo k'ap frape. Se yo k'ap frape. M pa konn si w konprann Guerrier Desel. Non. Gade kòman ti nonm nan pèdi lavi li nan sant spòtif Carrefour. Hein? Ansyen gardyen Don Bosco a ke Jako t'ap prezante pou nou la depi yè a. Nèg rantre tire l au vu et au su de tout le monde li tou vire ale. Trè fasilman. Rantre nan baz yo. Tout yè mwen genyen de sitwayen au niveau de Ganthier k'ap ekri m. kap dim pandan la polis ap ranse di yo diz yo dat la la sitiyasyon ne fè ke sanpire. Pa konn si w konprann Guerrier di sa. Kounye a pouw panse ke mwen menm m pral kontinye nayif tout o mwens m pral kontinye fè pawòl otorite isit ki pran malen plezi ap fè dè zanons san okenn swivi, dè zanons san zefè. Pa konn si w konprann. Guerrier du Sud. Donk se sa k fè pou mwen menm, kèlke swa otorite ou pran la, kèlke swa jan ou vire l, depi w ap fè yon lis foulay y ap ladan l, yo kanpe sou foulay, se de blofè, ransè, betizè.

Ou konprann? Se pa pou pran a la lejè, ou byen di a Johnny ap ranse, ou byen Johnny blofè, Johnny sesi, pa gen pwoblèm. E pi, yè swa, m al tonbe sou yon text de Georges Emmanuel Alain ki se kolaboratè nou isi a, ki se journaliste. Et Aîné Guerrier Dieuseul son nèg ki gen yon bèl plume ok ki kolabore yon pakèt medya e ajans de près an lin isi e m al tonbe sou yon tèks misye epi m di a bon m te kòmanse ap kritike tèt mwen m te panse se sèl mwen menm ki wè bagay yo konsa epi lè m li tèks Jean Jòj Alèn nan Guerrier Mwen wè jòj jòj sanble wè wè ti bagay tou okontrè jòj kòm nèg ki pi gran ki pi eksperimante pasem sanble wè plis bagay toujou m pa konn si w tonbe sou tèks sa Guerrier tèks jòj Emmanuel Allen nan ki se kolaboratè nou isi a Guerrier Dieuseul li pati konsa Garry Conille entre multiplication de promesses e defisit daksyon konkrè. Se egzakteman sa n fè pratikman 2 semèn n ap di la a, Guerrier. Si se pou pwomès, je vous le répète, madame, monsieur, ou wè Ayiti gen tan tounen Dubaï lontan. Si se pou pwomès, pwoblèm sekirite a rezoud deja. Si se pou pwomès, wè bagay yo rele gang lan, pa t ap gen bagay konsa anndan peyi a ankò. Si se sou baz pwomès, koripsyon an te kaba. Si se sou baz pwomès Guerrier Dieuseul, Zafè ou fin travay vandredi la ou anvi al jakmel epi lèw souke kòw wè e nan rèv ou ye a se pa tap vre Guerrier tout bagay tap gentan retounen dan lòd deja e vwala poukwa nous etyon e nous sòm si egzijan Guerrier Dieu seul anvè lè nouvèl zotorite lè nouvo chèf lè nouvo dirijan lè nouvo responsab enben ke di. Mesye Emmanuel Allen Guerrier. Nan premye paragraf la, gon kestyon anpil oditè, anpil entènot ta ka poze, Jòj reponn pou yo. Lè Garry Conille fèk fin nome, lè Garry Conille fèk fin rantre nan peyi a apre son premye mesaj ofisyèl, Menm o nivo di konsèy prezidansyèl de tranzisyon, yo te konvenk tèt yo pou di la repiblik se te lòm di moman. Paske se kèlken ki pa tap fè politik aktiv, ki pat nan pati politik, yo prezante l kòm on teknokrat, etsetera. Donk se on nèg ki pral vin la, ki pral plase l o desu de la mele, kap gen kapasite pou pale avèk tout moun. Se konsa yo te prezante mesye a. ki vin fè anpil moun te dantre dje Guerrier Dieuseul fè mesye Conille konfyans Guerrier.
Lè mesye Conille nan premyè reyinyon avèk mesye CP yo deside di bon pa de kesyon ke genyen de ministè regalyen ki ale antre lè men de politisyen paske si yo pral nan eleksyon yo pa ka jije pati etc. Tout moun bat bravo. Lè mesye Conille di li pral redwi Nombre de ministres ou de ministères, m di ou a paske te gen yon konfizyon o depa, tout moun di m yon minis ki vini pou l travay. La m mesye Conille anonse ke l pral batay kontre la koripsyon, etsetera. La m mesye Conille di pa de kesyon dabsanteyis dan ladministrasyon piblik, se swa yon moun vin travay, li pral mete fen avèk chèn zonbi a, moun yo rele anmwe, vwala yon lidè, vwala yon chèf. Mwen konn sou yo mwen konn sou yo. Men nan. Avèk se multitude de promès ki jiska prezan pa gen okenn swivi dèyè. Nou ta ka poze yo kesyon sa kòm moun k ap swiv evolisyon bagay yo. Eske Garry Conille gen menm oura sa jodi a nan lopinyon? Otreman di, eske Moun yo wè Gal Koni menm jan. Menm jan. Kòm le Messi. Jan mwen wè Jòj Alèn rele l nan tèks la, le Medsen Sovèè. Kesyon degzame. Èske la a pa kòmanse gen ti dout kote hè? Jan Gal Koni ap pati la m gen lè te twonpe m gen ri. Hein? Gal Koni sanble, sanble se. Chofè k chanje, men machin lan toujou rete menm jan. M pa konn si w konprann. Machin lan toujou rete menm jan, l ap pran menm direksyon, l ap kouri a menm vitès la. Yo just chanje chofè a. Gen moun ki kapab di sa. Nan tèks la, Jòj Alen pale de yon Gari Koniy ki soti Ozetazini la, kòmkwa se li menm ki genyen solisyon a diferan pwoblèm yo. Lèzetazini

dè solisyon kosmetik, lari a ta di w dè solisyon bò katedral. M pa konn si w konprann Guerrier Dieuseul. Jodi a, imaj dòm pwovidansyèl ke Mesye Conille te pwojte a dè son arive o peyi, èske pli de mwa apre la priz de fonksyon ofisyèl di gouvèneman Guerrier Dussel, li toujou genyen l oubyen l pèdi l. Mesye Allen tranche, li estime ke a son avi Guerrier, li pèdi imaj sa. Donk pou Georges Allen, L'heure du grand doute a sonné. Donk yo kòmanse doute selon jounalis la de kapasite Mesye Conille a delivre machandiz la. Kounye a ou vin ap poze kesyon kè èske efektivman Mesye Conille kapab rezoud sa li gen la kòm pwoblèm? Eske efektivman, kòm chèf gouvènman, kòm chèf CSPN, Mesye Conille gon bagay li ka fè nan sitiyasyon sa? E eske efektivman Mesye Conille kapab omwen menm si mete pwoblèm ensekirite a de kote, men mate l pou pèmèt ke reyalite a chanje, gen de moun ki kapab sikile, gen de byen ki kapab sikile anndan peyi a? Se nan faz sa n ye la.